Li genyen Robert Patrick, genyen Renel Jeanty, genyen Pierre Larosière, genyen Bob. Stanus gen li gen Ocnel Stanus lè lapolis nan kad travay li mesye sa yo te nan te nan yon zòn epi yo deside yo pral dèyè manje nan kad travay ke lapolis ap fè ke nou menm nou ankouraje ke nou sipòte diran dènye jou sa yo. Nou di lapolis gen dwa entèpele, gen dwa kesyone nenpòt moun, sitou si zòn nan se yon zòn wouj. Men sa ki boulvèse m nan kesyon an, polisye yo, nan kad tout rapò travay pwofesyonèl yo, 6 mesye sa yo arete a, yo pa mete okenn etikèt sou yo, ni yo pa trete yo ni de prezime bandi.

E Robert Patrick, e Robert Pierre, nèg sa yo, yo kantone nan aire protégée du kote Berlans. Sepandan, vu sitiyasyon ekonomik kote nèg yo gen konbyen tan y ap travay leta pa janm ba yo yon goud, sitiyasyon an difisil, yo te fè yo antre nan vil la pou yo kapab konnen de kwa il en est, kisa leta ap di avèk yo. Dayè, tout moun sa yo ke m site la a se de moun. Gen de, lè w pran Renel Jeanty avèk Larose Pierre, se de fonksyonè ki nome pa Leta Ayisyen, pa le Ministè de l'Environnement. Ou genyen lòt 3 mesye yo ki se kontraktyèl Biwo Nasyonal, Ajans Nasyonal dèzè Pwoteje. Se maten an, se mwen menm, mwen vin la pou m mande, pou chak moun an se ki konsèn dosye sa pran responsablite yo paske mesye yo se 2 pè de famiy se 2 moun responsab ki gen 3 katran ke map koutwaye yap nou gen 2 rapò travay ansanm m vle ke peyi a konnen yo pa kenbe yo ni nan gang yo pa fè pati okenn gang e sitou pou lè zansyen militè. ke tout moun konnen relasyon rapò m avèk kesyon militè a. Sepandan, gen yon sitiyasyon k ap devlope pa rapò avèk Bsap, ki se Corps de Surveillance des Aires Protégées, ke pafwa otorite yo, otorite polisye yo konn panse nèg sa yo vle rantre sou chan daksyon yo, e sa vin kreye yon sòt de egoyis, sa vin kreye yon sòt de jalouzi. Sepandan, avèk respè ke m genyen pou nou tout ki la kòm journaliste e pou fason tou nou menm nou toujou akonpanye m nan konba, m toujou pran le swen pou m respekte yon nèg ki gen mikwo. menm lòske l pa ta yon jounalis pwofesyonèl. Men pa solidarite de kò, si m respekte youn m vle respekte lòt la, sa vin koz pafwa nou soufri. Mwen vle pale de de sedo sa, sedo analis la ki rele Theriel Thélice. Theriel Thélice.

Lè yo fin jije Rony Colin pou vòlè bèf a vòlè kochon, li vin chanje non l de Rony Sermo, li vin Rony Colin. M tande Theriel Thelus bay tèt li yon dimansyon vre. Nèg yo fin met ansanm yo touye Carl Dieudonné, pèsonn pa janm poze l okenn kesyon, epi kounye a Theriel Thelus fè konprann tout sa l ap di yo se de bagay pou moun pran l pou Sa l pa ye. Men, kay kote radyo Rony Colin ye a, se vòlè l vòlè kay la. Mwen menm m gen plizyè dosye m ap pouswiv Rony Colin pou vòl de teren nan Kwadèboukè. Rony Colin, manman Rony Colin t ap vann kafe bò legliz Borepo, Borepo, legliz Batis Borepo. Rony Colin t avèk yon fanm, Fanm nan itilize Rony Colin nan mache vòlè bèf, vòlè kochon le swa. Yo pral arete Rony Colin, komisè ki jije Rony Colin an, li panko mouri, li pa mouri li la. Or vwala ke Theriel Thelus fè tèt li pase pou bagay, tout a ki moun lap travay, lap travay a yon a yon vòlè kochon. Eske Theriel Thelus se pa manje vòlè kap grandi l, ki fè gòj li jan li a. Paske Theriel Thelus gentan pran mesye pam yo, Poul fè mesye yo pase pou sal pa ye, Theriel Thelus gentan di ke lapolis jwenn manchèt, jile pa bal, kouto, etc etc. Li gentan di, m pa ka di w si se dèyè bòz Rony li ye, kòman Theriel ka pale avèk osi dawogans alòske bòs li, papa l, patwon l. Se yon vòlè kochon. Ki lè m di vòlè kochon, ki kote pak Rony Colin te kase a ye? Se nan do kay jeneral Henri Namphy, ri Lavwa 60. Se la pak bèt la te ye. Lè sa a, li t ap vann kochon, li t ap vann vyann, yo t ap vann vyann nan mache Borepo. Yo jije l, lè yo fin jije l, li al kache Leyogàn. Lè Rony Colin. Rive Leogane an Rony Sermo, lè l ap tounen pou vin kandida Pòtoprens, li vin Rony Colin. Rony Colin an kounye a gen plis pase 600 kawo tè tè e twalè bouke. Rony Colin te youn nan nèg ki gen pi gwo gang avèk Theriel Thelus Nèg yo fon mouvman avèk 400 mawozo e map raple nou lè lapolis tap nan kad batay peyi lòk al pase tout deklarasyon tout emisyon tande Rony tande pitit adoptif Rony Colin an paske papa Theriel Thelus ki se Rony Colin c'est un voleur or li menm kay kote radio Zenith ye a son kay Rony Colin vòlè. Radyo Tele Zenith se yon radyo Rony Colin vòlè nan men yon dam se te se te mèt radyo a se CTH Centrale Autonome des Travailleurs Haïtiens or voilà que se nonm sa depi yo yo arete yon moun pou l ka fè buzz pou l ka fè vyou enbyen li gentan chèche yon ansanm de etikèt pou mete sou moun nan poutan Kiyès ki tap kòdone 400 mawozo nan kwadèboukè avan sa? Se te sdp. Sdp mete avèk Rony Colin. Lè sdp ale pou kraze, yo fè apèl a Rony Colin, bòs sdp, pou vin chita pou wè kòman yo ka rekonstwi sdp, paske yo rann kont sdp te fin kraze, pa ka mete moun deyò. Men lè sa se te Rony Colin avèk Theriel Thelus ki te nan kominikasyon a tout nèg yo kisa nèg yo vini baf yo fè kounya yo pran pòz yo pete goumen avèk nèg katsawawozo pouke lemond pa gen rega sou yo nou panse pandan peyi lò pat gon relasyon yon etwat kolaborasyon ant katsamawozo e rony colin nou panse radyo zenith tap rete kote li a pou lap fonksyone jan lap fonksyone a ditou pa enbyen m vin di rony colin m vin di a rony rony sèmo alyas colin. Rele pitit gason n nan Theriel Thelus Di Theriel Thelus pou mwen lajan lap manje yo se lajan volè Poul pran prekosyon poul pa nan plede pale volè mal paskel ka gonfle Paske yon volè ka anpwazonnen yon manje bay Rony Colin epi Rony Colin al bay pitit li manje epi fyèl li pete Paske Map di maten an Gon konba la kap mennen Konba kap mennen an se konbat tout moun ki debyen Epi, pèmèt vwayou pran elan. Pèmèt dengendo, bandi, paske nèg sèjousi yo doubyen, depi ou gen lajan, ou ka fè tout bagay. Ebyen, nou vini maten an pou nou te pote klarifikasyon sa a. Pou sa se pou Rony Colin ansanm avèk Theriel Thelus, Epi map di Theriel Thelus pa janm oze pèmèt li site non Pierre Simon Georges ak Osbon Jean paske nou menm nou se de moun ki bay ki bay tèt nou yon doktrin ki se etik nou pa nou pa janm aksepte patisipe nan de bagay ki pa sa poukisa paske nou kwè si nap pale fòk gen moun kap gade nou fòk se nou k pwojektè a dezyèm bagay nou vle di.